Bonjour bonjour bonjour entènèt la spesyalman youtube non pam se Eli pou moun ki pa konnen yo mwen reprezante yon konpani ki rele TLC Total Life Changes chanjman de vi total ok konpani sa ki sa yo fè yo vann de pwodwi ki ka fè w pèdi pwa osinon si w vle gen pwa. Nou genyen pou ou tou. Ekskize. Gen moun tou ki bezwen lòt kalite pwodwi kant il saji seksyèl, cheve, pou zong yo pouse, pou fè po yo bèl. Nou gen diferan kalite pwodwi. Men, nan videyo avan yo mwen te pale de rezolisyon, chaga. Mwen te pale de ASOT enstantane, mwen te pale de ASOT orijinal tou. Men jodi a nou gon pwodwi espesyal mwen vin pale nou de li. Pwodwi sa li rele Gano. M pa konn si nou wè li. Pwodwi sa rele Gano. Nou konprann? Men, se jis yon surnom yo ba li. E kòm si se yon vèsyon kout de non an. Non an, li rele Garnodem lucidum. Yon non konsa. Non an trè ra, men se non pwodui a sa. Ok? Pwodui sa nòmalman e plant lan Se yon plant ki fèt a baz de jan yo rele l mushroom nan ok jan nou ka di l nan peyi pa nou djondjon ou konprann. T gen yon lòt pwodwi ankò m te pale avan ki te gen menm karakteristik avèk li ki se chaga men sa li menm li ekstrèmeman diferan li grandi nan Spesyalman nan kominote chinwaz la ok. E an chine menm yo m kwè yo rele l ling zu on bagay konsa m pa speak chinese ok. Yo rele l ling zu nan peyi chine konprann. Ansyen chinwa yo yo itilize plant ki fè pwodwi sa.

Ok sa vle di son pwodwi ki ekstrememan bon. Men kòm nou konnen nan TLC Total Life Changes nou itilize pwodwi ki a baz natirèl, pwodwi òganik, san pou san natirèl. Sa vle di pa gen anyen de chimik. Bon avan mwen kòmanse mwen ta renmen di tout moun mwen pa yon doktè, mwen pa yon enfimye. Mwen pa lisansye nan ankenn branch medikal anyen. Si yon moun gen pwoblèm sante, nòmalman ou dwe al wè yon doktè. Konprann? Pa doute, pa pran pawòl mwen, paske m pa youn. Al wè yon doktè, pou doktè la ka evalye w, analize w pou yo di w kisa w genyen espesyalman, ok? Pa pèdi tan w. Ou dwe wè doktè si w gen yon pwoblèm espesyal. Menm lè w ap konsome sipleman sa yo, pi bon rekòmandasyon nou ka bay fanatik nou yo, kliyan nou, se wè yon medsen oubyen yon moun ki responsab sante w, jan yo rele l la, yon health care professional. Yon moun ki pwofesyonèl, ki ka di w. Eske sa w soufri yo ap mache a pwodwi sa? Eske pa gen danje si w konsome li? Ok. Pwodwi sa ki sa l fè? Nòmalman li ede w, li ka ede w avèk strès, li ka ede w avèk librikasyon nan kò yo. Kòm gen moun ki gen pwoblèm atikilasyon, gen moun ki gen pwoblèm enflamasyon ki se sa k koz li. Lè w wè zo w yo pa ka atikile, ou konprann sa vle di ou manke vitamin, sa pwodui sa li menm ki sa l fè, li ede atikilasyon sa yo fèt san pwoblèm. Nou konprann? Ganon sa li gen 90 kapsil nan bwat la. Nòmalman ou ka konsome li 3 fwa pa jou osinon 2 fwa pa jou sa depan de ou. Gen moun tou ki soufri arthritis. Tankou wè gen moun yo paka fè konsa ou tande men yo ap krake si yo mache ou tande kloup kò yo ap krake moun sa yo yo manke sa yo rele omega 3 a nan kò yo nòmalman Kantite manje nou manje yo, le pli souvan yo pa gen ase vitamin sa yo ki pou librifye jwen nou. Jwen yo se kote zo yo rankontre yo. Nou pa manje bagay ki saloudab ase ki pou ta ba nou lwil sa yo ki pou librifye kò nou. Men ou ka pran yon sipleman ki pou fin fè rès travay la pou ou. Konprann, se la enpòtans gano a antre. Men nou gon nou gen diferan gam de pwodwi, si w pa vle itilize gano, ou ka itilize chaga. Konprann, san konte dot ankò ke mwen mwen menm mwen gen pou m vini avèk videyo pou nou. Chak pwodwi mwen menm pèsonèlman mwen eseye. Map fè yon video pou nou pou nou ka byen enbi de kòman nou ka itilizel ki benefis nou ka jwenn paske nou konnen nan kominote pa nou an ras mwen yo son yon nasyon k travay di nou travay di anpil spesyalman moun ki nan fredi moun ki etazini kanada chili brezil ajantin repiblik dominikèn kelkeswa kote w ye a nou Nou son pèp ki redi anpil. Byen ke anpil nan nou pa jwenn rezilta pou nou ta jwenn nan, men nou son pèp ki trè travayan. Sa vle di lè w travay di, kò a ou bezwen èd ladan, ou bezwen lòt bagay ki pou ede w. Paske si yon lè w ap redi, redi, redi, ou pa pran sipleman, ou pa pran bagay ki pou ede zo w. Ou konn sa kap pase yon lè, zo ap dejointe. Se sa kap pase w. Sa vle di, manje se youn, manje saloudab se de, epi rès vitamin ak pwoteyin ou pa jwenn nan stil de manje w ap manje yo, ou sipoze itilize gano a. ki pou ede w. Pa bliye gano a ka ede w avèk strès, li ka tou nou anti strès pou ou pou ede w, li ede w avèk enflamasyon an ki se sa ki koz lè w wè zo yo mal pou atikile a, li ka ede w avè li. Gon lòt bagay ankò l fè pou ou, l monte defans ou. Si w gen yon mikwòb nan sistèm ou, li ede kò a a rekipere pi rapid. Konprann? Paske gen anpil moun ki gen yon defans, defans yo wo, men otomatikman yo atake pa yon maladi, otomatikman defans yo tonbe. Defans yo vin fèb, epi maladi ap ravaje yo. Pou moun ki familye avèk. Anpil frè ak sè nou ki soufri maladi sida, lè viris la antre nan ou se pa viris la k tiye w, viris la kisa l fè? Li desann defans kò w, li vin fè immune system ou fèb, epi pandan immune system ou fèb la kounye a tout lòt maladi yo antre sou ou, e kòmsi yo fè yon kò sou ou. Nou konprann? Sa vle di, lè w konsome pwodui sa, silvouplè, m pa di pwodui a geri sida. Se pa sa m di. M pa di sa ditou. M pa di pwodui a janm geri anyen menm. Se jis yon fason de prevansyon. Sa vle di, si w ap prepare kò w fizikman, gen yon seri de bagay pou ou konnen ou menm pou ou met ladan. Sa vle di, si defans ou atake pa yon viris, ki sa k ap pase? Sa ap ede kò a li menm batay a bakteri ki nan kò w la pi vit pou w ka rekipere w. Menm lè defans ou te wo, gen moun depi defans yo desann, sa vle di maladi a tou fini avè yo. Men si w gen pwodui sa l ap ede w Menm lè w ta afekte pa yon mikwòb, l ap ede w fight mikwòb la. E daprè daprè etid ki fèt, yo jwenn ke pwodui sa a li menm ede moun li menm ede moun ki fè kansè yo. Tankou si w se moun ki soufri kansè, pwodui sa ka ede w, li ka ba w soulajman. Sa depan de etid ki fèt. Ankò, mwen pa bliye mwen di nou pwodwi a pa geri maladi. Paske se sipleman yo ye. Konprann gon diferans ant sipleman avèk medikaman. Medikaman fèt pou trete, medikaman fèt pou geri. Sipleman yo jis la pou yo adisyone akò a. sa ou manke yo. On egzanp, si w manke vitamin B oubyen vitamin C, lè w pran sipleman an, li ede w, li ba w vitamin sa w manke a. Si w se moun zo w fèb, ou bezwen pwoteyin nan zo w, li ba ou l. Men sa pa vle di sa etan w maladi l te. Men konparativman, si w se yon moun ki soufri kè, Si w se moun ki soufri ipètansyon, nenpòt lòt maladi, yon sipleman pa ka geri w. Ou sipoze wè doktè pou yo ba w medikaman. Sa vle di m ba nou diferans lan ant sipleman avèk medikaman. Medikaman geri, sipleman an li menm li ede w amelyore osinon li ba w vitamin ak pwoteyin kò a manke. Sitou vitamin ak pwoteyin ou pa jwenn nan stil de manje wap manje a selon stil de vi ou gen ok so se ton ti video tou kou mwen te vin pote ba nou de pwodwi sa pa bliye li gen 90 konprime ladan nòmalman li ta sipoze pou pou 1 mwa ou bwè 3 fwa pa jou. Pou moun ki pa konnen yo, si w nouvo avèk kanal sa, mwen menm se Eli, ou ka toujou enskri sou kanal la, kite yon kòmantè, konprann, si w vle abòne sou kanal la pou plis videyo, ou ka toujou fè sa paske n ap konte met plis pwodui sou chèn nan, tankou lè anpil nan konfrè nou yo bezwen enfòmasyon de pwodui sa yo pou yo ka al chache l sou paj la. Ok pa bliye Mwen reprezante konpani ki rele TLC, Total Life Changes, Chanjman de vi total. Sa vle di konpani sa gon lòt opsyon ankò pandan nap pale de pwodwi sa. Konpani an ba w opsyon kote ke w ka fè lajan pandan w chita lakay ou avèk yon telefòn, yon tablèt oubyen yon laptop. Si w ta renmen konn plis detay, m ap kite yon link anba videyo a, kontakte m, oubyen voye yon kòmantè ban mwen, m ap reponn ou paske mwen m toujou konekte. Fè m konnen kisa nou ta renmen konnen, ki pwodui nou ta renmen mwen menm mwen vin avèk enfòmasyon yo pou nou, osinon. Èske w ta renmen konnen kijan pou w fè lajan nan konpani yo rele TLC a, Total Life Changes, ok? Pa bliye, konpani sa, lè w antre ladan, ou kab kosome pwodwi yo epi ou menm tou w ap fè lajan. Konprann? Pandan w ap kosome pwodwi a pou byennèt ou, w ap fè kòb. Lè w gen yon zanmi oubyen fanmi k antre nan konpani an tou, w ap ede yo fè lajan pandan ou menm tou w ap fè lajan. Men kòm video a nou pat vini pou nou te pale de lajan jodia e de pwodwi a nou te vin pale pa bliye gano map kite map kite link lan anba a ou ka ale wal gad pril ou ka achtel tou pa bliye konpani an sitiye Haven Michigan konpani an Michigan. Ou ka achte online sou yon debit card oubyen yon credit card. Ou ka achte, ou met adrès ou epi konpani ap voye l dirèkteman devan pòt lakay. San w pa bezwen kominike ansanm avèk mwen, san w pa bezwen ezite. Paske otomatikman ou achte, ou gen yon kont ki kreye sou paj konpani an. Nenpòt pwoblèm, nenpòt ti erè ki ta pase a, gen fason pou nou fè yon reklamasyon. Sa vle di, pa bay tèt nou pwoblèm, menm lè mwen menm mwen pa la fizikman pou m asiste nou, menm lè w pa rele men jis ou vle achte pwodui a, ou ka achte l. Epi nenpòt reklamasyon an, pwiske ou gen kont ou kreye, yo wè fason ou te peye a, tout rekò yo la, tout istoryal yo la, ou pa ka pèdi kòb ou a. Sa a se kle. M ba w garanti sa a, san pou san kòb ou a pa ka pèdi. Konprann? Sa vle di, pou moun k ap viv aleksteryè yo ki toujou ap poze kesyon, èske si m Kanada oubyen m Chili, èske m ka achte? Wi ou ka achte, tou senpleman. Ou bezwen on kat de debi. Gen moun ki konfond kat de debi kat de kredi. Ok. Kit li kat de kredi, kit li kat de debi, ou ka toujou achte. Met enfòmasyon ou, met adrès kote ou vle pwodwi a rive a, epi y ap voye l lakay ou. Si gen lòt kesyon, Kipi dirèk ou ka toujou ekrim fèm konnen epi mwen map la poum ede ok se te tout video a sa mesye dam mèsi pou tout moun ki gad video a jiska la fen mèsi pou sipò nou map vini avèk plis video pataje video a petèt yon lòt moun ka jwenn li trè enfòmatif ba yon like si w te renmen l si w pa renmen l tou. Dim ki sak fè ou pa renmen l kite yon kòmantè si w nouvo sou chèn nan ou potko abòne ou renmen travay kap fèt la tou abòne pou w ka ankouraje chèn nan ok mèsi anpil non pa m se te Eli donk a la pwochèn map vin avèk nouvo videyo pa bliye orè Map eseye mete pou video yo. Map eseye mete video chak mèkredi ou byen jedi. Men map fè tout meyè de mwen menm poum ka mete yo mèkredi ok. Mèsi anpil pou tout moun ki te gade donk a la pwochèn. Tchaw!